non. Enh mwen konnen gason m nan nou la nap boule gaz sak pi ba deja pi ba tèt chaje tèt chaje nap fè efò la wi aah pandan map sot anba la ton gwo dlo m tande yon nouvèl ki nouvèl gason m
ki nouvèl pawòl sa moun pa ka pale l fò wi pale m non enh epa m tande
enh ti nonm ou an di ou nan vòlè si.

Men twouve ke genlè se kèk rat ki soti e e kèk ou konnen rat se e bèt ki renmen je wi. Rat yo soti kote yo soti. Rat avèk chen, chen yo konn manje je tou. Wi, wi, wi, wi.
Rat yo soti kote yo soti gason m. Avèk chen yo jan w di a. Ki vini, yo brè je yo anndan. Chaje tèt chaje. Wè ti gason ap mache fè yon ti mwen wi di, di, di, di. Ou di wi m vòlè vye. Chaplèt ou pa ba li, chaplèt ou pa ba li. Ou konn, ou konn, ou konn, ou konn, ou konn ton gwo dlo nan bayi konsa? Non m, e sa m ap di, depi m tou piti m konnen m ap leve son. Se pa, se pa bèf mwen yo avèk, avèk, avèk jaden m yo m gen ki tout moun byen m? Tèt chaje, tèt chaje. An pasan, m tande pitit ou a byen pase anba lavi li nan. Wi. Sa vle di tout kote sa se fanmi se fanmi gentan ki ba volè a? Se fanmi se yo.
Oh. Eskem te konnen.
Se fanmi ki te tout bagay sa yo? M pat konnen.
Wè sim pa fon bagay se fanmi.
Tonnè boulem se fanmi se fanmi se fanmi a a a ap bay moun pwazon nan kay sa. Hein?

Yo, ou konn Max wi? M konn Max, ti patnè. Kòk wòt la menm.
M si bezwen renmen ak kouzin mwen an. Kòman m bezwen renmen ak kouzin ou? A ou zo a renmen ak kouzin mwen an. Lòt jou li kwaze m. Nonk li byen pwòp, li rele m pou m al dèyè kouzin mwen an pou li. Nan m di m se pou jere m. Nan m si m moute m kòb. Jere w nan ki fason? Kòb pou m se banm. A, e sa m konnen m konnen w renmen kòb ou anpil. Vwèman vre m si m moute m kòb la vwèman. Ok. M ale m pa rive.
M pa reve, m pran lòt wout pou m tounen. Ou pa reve, poukisa ou pa reve? Ou pa t bezwen kòb? Se pa sa tou non menm, se m pa renmen fason misye menm. Nèg sa menm ta bay kouzin mwen menm. Ou konnen e pa nèg m konn abitye pale avè l non menm. Esplike m. Yo ka bay kouzin mwen byen tou menm. Tonton m di konsa se yon gran nèg li peze pou kouzin mwen. Ok. Mwen konsa m di w menm, m pa vle yon malere menm. M pa vle yon malere kounya pou kòb ap depanse ankò menm. E si kouzin ou renmen misye?
M pa kwè.

Ki pou wale manje mda? An an tonton, gon jan pou pale tonton. Ki jan pou pale? Non tonton.
Kou de frek ou ye?
Tonton pa bliye si se pa mwen, ou pa ta fè. M pa ta fè, m pa ka travay se vre men m gen ou la. M gen ou la se pou se pou regle jaden yo, men m bèfe wale bay dlo. An an ok, kounye la lòt jou la nou vann ou pwa.

Epi wè tout bagay nèt anba lache a bwa. Tonton e lòt jou e li menm lè nou tap lè nou tap travay la la li te di konsa l grangou l ap ba nou kèk koutou nou fin ba l manje al manje l ale a wi. Konsa l ye wi.
Li menm e deja avan l fè ti bwasaj la e pa de kòb li pa pran nan men m li varye kòb yo li ba m sekretè a pou l. Palanse tou tonton ou gen defo a vre ou renmen manje sou moun ou pa bay moun wi. Epi menm moun yo pa janm travay. Moun yo pa janm travay. Fò travay pou manje. Epi tonton lè w di fò travay pou manje a moun yo ka fout cho pou manje a tou wi.

Men jodia pandan setan jodia se jou pou m kale fresh. Ok wè ti vay bèf la ti jòn nan ti vay bèf jòn nan ou pa ou pa al bay dlo si ti vay bèf la sim pa ale si m ta boulem ti vay bèf la fèl li pete. Epa kilè kilè kilè pou fèl li ta gentan pete men sa mouri fasil tonton. Ti vay bèf la on tòtiye. Apre apre kòl li mande e kòl la mande kote. Mare l nan lonbraj. Sal chèche nan lòt bagay moun yo. Ekòl li anmède. Son paket racine bwa mwen. Ou pa janm tande yo di yon bagay gen remèd, son remèd li ta pral chèche. Men fò al wèl, fò al wèl bèf la. M pral wèl, men tonton m di w jodi a la m pa sou san m. Travay, travay. Se fanmi travay. M pa sou travay tonton jodi a se jou pou m kale frèch. Ou wè travay map mache sou sandal pou lè pou a bon map mache sou sandal.
Men tonton ede m e map ka fin travay.
Jan m di w la la jodi a e tonton gonba m te bezwen di w la tou wi. Misye malere misye ye menn. Kot moun kouzin nan pral pran la menn. Nan nan bèy kouzin sa la menn nan lage nan men misye. Fò pa di sa menn.
Fò pa di sa. Pòz nan de zanmi. Daye ou konn ki travay nèg la fè? Yo tonton m pa dakò malere vin nan nan kay la ankò papa. Kòb kap depanse. Ok kisak pou vo misye malere? Fason moun nan ye a monchè.
Sa ka wè moun nan konn abiye menn li gen fòch menn malere li ye menn. Tande tem di yon bagay fason moun pa vle di esal ye non. Sa pou di yo e pa rad zanmi lap prete mete. Fason misye ye. Rad zanmi lap. Ki yo bal la ou menm?
Monchè.
M te pase wè moun yo anwo a la men e anba lavil m ap kouri desann ankò la wi. Gen anpil aktivite pou m regle bòs. M renmen ate a la ou degaje w non. Wi.
N ap pale.
Salye moun yo mwen.
Alèz zanmi m. Bon zanmi ate a.
Ya. Chak jou lavil lavil lavil lavil. Degaje w papa. Menm m la andeyò a la papa. Tank gen mwayen.

Oh fòm bay ton fòm bay devan m rete a yon moun tonton m paka kite devan m rete la san m pa bal rete a yon moun non tonton oh. Gade gade vit mwen wè wè vye ide sa nan tèt ou a retire l gad pou wè si w ka retire l se li menm wi kap fè nou pòv konsa se li menm lè lè w pa gen fanm nan wè kòman w ede m travay tonton lè w vin gen fanm kounye a men menm yon segle w pap ede m segle non. Ebyen tonton e pa ze poul non m di w. Men men men men se vre m se sa m di w kite bagay sa lè w gran ma ma ma chache yon fanm pou ou. Non tonton eh.
Madan Bondye padon kounye a lè devan lè devan lè devan mwen te tanzantan lap dwat sa map fè avèl. Se lekòl pou ale avan wi.
Tonton ann ale tande m na vin travay demen na vin travay demen pase banm Ou di m wap vin travay demen? Na vin travay demen tonton m depi m di w demen e demen lè m di w demen m pa konn vini Lè w di m demen ou di m demen Gade gade gade men men zizèm ki la wap wap eseye tout banm.

Koman ye? M gen m fon ti soti la. M bay kote yon grandon bare mwen, ou konnen. Se grandon mwen ye. M bay kote yon grandon bare mwen. M bay negosye yon ti tè la. M ap soti la, pa lapenn ou met tout yo deyò a la. Ou konnen mwen m pa vle w nan, pa nan ti sanzazil deyò sa yo, ti malfredeng sa yo. Mwen menm m fèt tou grandon mwen m pa vle moun se moun ki gen kòb ki pou antre anndan kay la fòk kòb la miltipliye ou tande mwen pran yon ti dlo pou mwen anndan pou m souke nan bouch mwen epi m soti. Map vini. Dako papa. Antre m dan pa la fen m soti do. Tande sam do la? Wi papa. E bi ok. May koton gran don pa yon tande. Kote ti teke? Ou pete wi. Sève bay m depi m soti la, m ap al anwo a la, m bay kote yon grandon parèy an wi. Lakou a sou kont ou wi vye frè mwen. Si yon bèy pase la, gade ou sou kont ou vye wi. Pa kite moun antre la non. Ou konnen m pa melanje avèk moun bò isi a, mwen m pa melanje a malere, malerèz mwen menm nan.

Mwen jodi a la m pa sou travay. Wouyy! Mwen te vle pè Jean pa nan se li gen sou li wi. Li gon dè agasan. Hein m santi sa li gon li li li. Li gon dè natirèl. M ta renmen pou yon mesye al nan men l men li ta pa vle. Li pa ka pa vle m. Gad kòman m kanpe men ni. Wouyy! Sa fanmi? Ou an aksyon?

Mèsi anpil. Dakò. Wi ok, m ap soti wi. Ou ap soti men pa rete. Ok.
Pa rete.
Ooh Jezi! Eeh mwen ta toube nan reyalite sa nou. Manzè lage sou li senyè. Si m ta toube nan reyalite sa ooh m ta soti nan syèl. Gen afè wi. Gade non. ap fè monte desann ok ou alèz pa gen problèm menm.

Bonswa cheri. Salut. Mwen map salye ou. Ou malize pou reponn mwen.
Koman ta vle pou m te reyaji pandan se tan ke ou e kouzen w an rele w Kinder? M fon pakèt tan ap tann ou m pa janm ka wè w. Woy.
M pat resevwa mesaj la non cheri. Vreman? Non m pa resevwa mesaj la. Sa vle di misye pa di w anyen? Non li pa di m anyen. Shit! Naturelman misye konsa? Se blofè li ye? Cheri, m pa konnen, m pa jwenn. Ou konnen si m te jwenn li m ta fè sakrifis pou m vin kote ou.
E paske mwen m son moun ki kòmsi ki reflechi men depi lè m fin fè tout tan m wè m pa janm wè w la, yon lòt ide ki te gentan nan tèt mwen. Kòman yon lòt ide?

Jire baby. Waw. Wè se mwen chak fwa mwen kontre ou. Mwen kontre ou. Mwen san si mwen se mwen ki chan. Paske mwen super pya ki kon sa. Mwen se nan mwen mwen. Waw. Waw baby mwen fè kèm konta.
Se li nèk mwen sèl mwen gen nan.